And twazyèm bagay lan lè w fin fè yon bagay men pa ret gad fim tankou ret ap gad video avèl fè moun nan kouche sou lestomak ou nan sa e bagay ki met moun ki nan bon relasyon sa ka fèt sa ka fèt youtube nou konn kiyès li ye deja it's your boy Gladson Lima mastermind an rèd pilier an sediksyon ki rive lakay ou jodi an mesye m pral ba nou 2 bagay ou kapab fè ansanm avèk fi ki twouve w attractive ki vrèman enterese avè w lan but ou menm ou pa vle yon bagay serye ansanm avèl Kijan w kapab kenbe l lan antanke sa yo rele yon zanmi avèk enterè an ou di mwens yon sèks fren lan. So, pou anpil nan nou ki gentan konnen kòman sa yo rele frenzòn lan fonksyone, e pwèske menm jan. Sèlman, ou menm w ap ajoute de seri ti bagay ladan l paske se yon vèsyon fi ansanm ak yon vèsyon gason. Pa fi an li menm se fi an li menm ki pa trouve nèg lan vrèman attractive li pa vle dil ansanm avèl sal fè li toujou kenbel la on fason poul moutre nèg lan ey m vle ba ou sa but e poko kounya li toujou bal en dous en cho an pou fè nèg lan konnen a nenpòt kèl moman l ka jwenn on bagay malgre nan tèt li l konnen l pap ba li l vre kounya la fè nèg lan li menm toujou ret la pou lap ba li free atansyon free validasyon all type of shit right but ou menm nan lòt men an Ki sa k pase si toutfwa ou bezwen fè fi an li menm toujou rete la? Pa bliye, fanm lan li menm li gentan enterese avè w. Se sa k pi enpòtan an. Bon yon fwa ke fanm lan enterese avè w, bon, kwè m si w vle, li pa pral mande w pou w mennen n manje, li pa pral mande w pou w mennen n sòti al nan mòl, whatever kote a. Menm si w ta di l, ey, a onzè diswa a, ey, rive sou mwen, kwè m si w vle, Fi a la fèl yn fwa kel entèrese ansanm avèw li vle dil ansanm avèw li pap fèw peye pou jwe kwèm si w vle boo esak fè ou menm ou oblije jere sa an pwofesyonèl pa bliye tou ou pa vle anyen a long tèm ansanm avèl oswa anyen serye ansanm avèl esak fè lè w ap Eksplike de seri bagay ou pa ka mete nan tèks la. Ou pa ka ba li tankou menm bagay an fi an li menm afè nèg lan lè l lage l nan frenzone lan tankou yon douzen jou a. Ou oblije jere bagay lan san ke ou pa fè emosyon l envòlv ladan. Koz si tout fwa emosyon l vin envòlv ladan, li ap vin tonbe damou enben konsa l ka vin sèvi w yon pèsekisyon li gen dwa vle fòk e kòmsi fòk ou nan yon bagay serye ansanm avè l yon fason pou l bo w. Sa pe derive. So. Ou oblije lè w ap premye bagay la mesye ou oblije lè w ap text moun nan ou toujou make sure ke se bò inè oswa minwi o onzè di swa e lè sa ou fè jan de bagay sa yo koz yn fwa ke w fè l nan lè sa otomatikman sa yo rele lè a dyab la li di moun nan ey m ap jis vini pou m fè tèl bagay tèl bagay yes ou pa pral ekri l tankou yon gwo gong ou pa pral ekri l ansanm avèk yon pakèt mo rèd but ou oblije jere sa yon jan kote Ou fè emosyon moun nan pa envolve Faby yo pale tankou pou li menm li vin tonbe damou w li gentan vle di l ansanm avè w se sa k pi enpòtan menm jan nou konn wè dèfwa moun nan ap pale w de one night stand lan e prèske konsa emosyon moun nan pa vrèman envolve nan bagay lan li vle di l avè w but li pa vle mete emosyon l ladan l but ou menm ou pa ka fè emosyon l lan envolve ladan l li just too attractive that's it. Se sak pi enpotan an menn. So kijan ou menm ou pral kontinye ansanm a dezyèm bagay lan, dezyèm bagay lan mesye sa menm mwen menm m tonbe ladann tou so m pral ba nou yon ti story byen rapid sou li. Yon moun tap dil so m pat vrèman konnen kòman game lan te ale m pat vrèman konnen sak te rele red pill lan so m te konn nan tankou relasyon yon mwa Relax apre sa dèfwa yon moun jis rete nan mwen pou plis tan. Kounya sa k vin pase, pandan m ap di la moun nan, nou tou lè de te gentan dakò e nou pa pan bezwen anyen serye san emosyon pa ladan l, san feeling, san ke nou pa bezwen anyen plis. So m vin rive nan yon moman kote like m ale. Sak gen pou fè a on lè m ale sa gen pou fè a fin fèt apre sa m just rete en relax e kòmsi ou wè la une fwa ke ou kòmanse ap fè jan de bagay sa yo bro sa li menm ap vin fè youn nan nou kòmanse ap atrape feeling une fwa ke youn nan nou ap atrape feeling bro sa gentan kraze. Si tout fwa nou tou lè 2 asepte ey nou jus a ap mess around nou jus a ap dil ansanm a lòt nou pa vle anyen dot bro ou oblije jere sa an profesyonèl pa ale se yn fwa ke w fin fè yon bagay pou w ap rete lòp bwa yes m konnen li sonnen sadik but e konsa l oblije ye si e pa sa youn nan nou ap atrape feeling and sa ap kraze. Depi w fin fè sa w gen pou fè an bro w siye pantalon w mete sou ou bro apresa ou lage cha sa li menm ap toujou kenbe fi an nan yon sèten eta despri kote l di yo misye li menm vrèman konn sa l ap fè a and m ap di w sa gen de seri fi ki vle dil ansanm avè w yn fwa ke nou te gentan gon akò li vle dil ansanm avè w but li pa vle dil avè w tankou pou yon moun nan a long term gen de seri fi an li l ap di w sa menm tou. And se sak te rive m. Eh komsi moun nan li menm li di eh ou konn sak pase eh nap dil ansanm but depase kabann nan pa gen anyen and pat vreman gen anyen vre li te jus bezwen pase yon tan tankou moun nan vreman focus nan travay li l vreman focus nan yon lot bagay li jus bezwen yon moun poul relax dèfwa lèl lakay li. Li pat janm vle yon bagay a long term. So, e sa m vle di w bro, si tout fwa ou wè gen yon moun li menm ki ta vle deal ansanm avè w, ou pa vrèman twouve l attractive but ou still vle mete l nan sa yo rele sex friend category an, premye bagay lan, konnen nan ki lè pou ekri l, konnen sa yo rele video call lan, sa va pou ou, ou di mwens lè w fè l ou pa fè l vrèman souvan, And dezyèm bagay la gen de seri bagay ou pa ka ekril and pa tèlman ekril souvan and twazyèm bagay la lè w fin fè yon bagay menn pa ret gad fim tankou rete ap gad video avè fè moun nan kouche sou lestomak ou nan bay bagay ki met moun ki nan bon relasyon janm renmen di nou an mesye se te Gladson Lima mastermind and reptilian seduction I'm out.